Konbatan, tout solda nou yo, leve kanpe pou nou defann enterè goud la. Lanbi Mawon Ayisyen pote w yon lòt edisyon pou ou sou inisyativ Pwojè Tounen Lakay la. Nou di w mèsi ou menm ki te deja gade videyo nou, pataje yo avèk zanmi w avèk fanmi w. Kontinye fè sa epi aprann plis de òganizasyon an. Ou kapab toujou vizite sit entènèt nou ki se www.lanbimawonayisyen.org. Ou kapab rele nou nan telefòn nou yo tou. Ou kapab voye imèl ba nou. Bon m raple w, nimewo telefòn nou se.

Epi ansanm ansanm ou menm avèk òganizasyon nou Mawon Ayisyen nap evolye nap rive kote pou nou rive a. Ba nou raple ou ke nou te toujou di a plizyè repriz ke nou menm sou platfòm òganizasyon nou Mawon Ayisyen nou pa pòt pawòl jenès la nou pa pòt pawòl dyaspora nou pa pòt pawòl konpatriyòt nou yo anba ato men nou se sèlman yon vwa nan nouvèl jenerasyon sa a nou vle mete tèt nou ansanm nou vle atire atansyon sou ka ki neglije nan peyi nou nan peyi lakay nou. Menm jan nou di sou objektiv nou an, nou vle pote atansyon tout konpatriyòt nou yo, kit w ap viv nan peyi a, kit w pa viv nan peyi a, ka ki neglije nan peyi yo, nou oblije kòmanse prete atansyon avè yo pou nou kapab fè pati de chanjman nou ta renmen wè a. Se nan menm espri sa a, nou pote pou ou rezon nimewo 23 sou inisyativ Pwojè Tounen Lakay la. Nou konnen anpil nan nou, nou gen yon dye nou sèvi, nou vrèman relijye. M sonje gen yon pasaj nan Bib la oubyen gen yon vèsè ki di konsa, Rete an silans, Letènèl ap batay pou nou. Men, nou menm sou platfòm Òganizasyon Goude Maron Ayisyen, kòm nou kòmanse konprann reyalite peyi a, nou wè nou ta vle di l yon lòt fason. Se n ap batay pou tèt nou pandan ke Bondye menm ap rete an silans. Paske Bondye deja di nou sa pou nou fè, li deja ba nou machasuiv la. Kounye a nou menm se pou nou pran sa an chaj, pou nou pran inisyativ la, olye de nou menm ki pou rete an silans pou Bondye ap batay pou nou. Bondye gentan ba nou plan batay la, kounye a Bondye ap di nou ke nou menm pou nou batay, li menm l ap rete an silans pou l wè ki jan nou menm nou mennen batay la, e si l le fo la, l ap entèveni pou nou tou. Ok? Se konsa nou vle di ou sou platfòm Òganizasyon Louis Mahon Ayisyen, tout Ayisyen swa ap viv nan peyi a ou yon pa ap viv nan peyi a, mete tèt nou ansanm. Pou nou reyalize yon bagay pou peyi nou. Ban n raple w ankò, nimewo 23 sou inisyativ pwojè nou nan aka la, sè ke nou vle tout konpatriyòt nou yo mete men ansanm pou nou batay ansanm pandan ke Letènèl ap swiv nou paske li deja ba nou plan batay la. Nou toujou di w ke sou platfòm òganizasyon Moun Mawon Ayisyen an, gwo chanjman k pral fè nan sosyete nou an, li inevitab, se ou menm, mwen menm avè w, tout jèn ki sou platfòm òganizasyon Moun Mawon Ayisyen an, mete tèt nou ansanm pou nou arive fè pati de chanjman sa a, pou nou ka wè peyi nou rive nan nivo l bezwen rive a nan tout domèn yo, nan tout aspè yo, sosyal, politik, kiltirèl e ekonomik. Nou di w mèsi ou menm ki te swiv videyo sa a, pataje l avèk zanmi w avèk fanmi w. Lanbi Maron Ayisyen pote pou ou rezon nimewo 23 sou inisyativ pwojè Tounen Lakay la, sèke. Nou dwe kòmanse batay silans nou fè depi dè tan an, an nou soti nan silans lan paske se kounye a pou nou mete men nou ansanm pou nou batay paske Bondye deja batay pou nou, nou fè twòp tan an silans kounye a se nou menm ki pou batay pou tèt nou Mèsi bokou nan non Granmèt la nan non zansèt nou yo nou salye tout konpatriyòt nou yo jodi a. Se 7 jen 2019, nou gentan pase mwatye nan ane 2019 la. Nou ta espere ke ane 2020 an li mye pou nou tout, nou ka selebre tout fèt nasyonal yo, nou ka plizoumwen ap viv anpè, nou kapab gen yon lòt motiv pou nou ka travay ansanm, pou nou ka kolabore sou pwojè ki nesesè yo pou nou ka chanje peyi nou. Nan non Granmèt la, nan non Zansèt nou yo, nou salye nou tout. Lanbi maron Ayisyen an, nou defann enterè goud la.